Pafè, mentenan nan videyo sa nou pral fè diferan eksperyans, men avan tou m ta renmen ke ou pwopoze nou yon definisyon de sòl, ki definisyon ke sòl ka genyen, ki tip de sòl ke nou ka rankontre, e tou de swit apre n ap pase a ilistrasyon yo. Ok, e sòl nou te ka di se fòmasyon sipèfisyèl ki fèt sou planèt nou an, Ki pwovyen, ki soti de entèraksyon plizyè paramèt ke yo rele paramèt pedojenetik paske se paramèt sa yo ki pwal bay nesans avèk sòl la. Lè w pran klima, lè w pran eleman nou jwenn nan tè nou an pa egzanp e wòch mè la

De se e de diferant sol, de diferant sol kon pe rankontre ou byen de la tè an jeneral, on pe fè sèt evalyasyon la a pati de esperans kon va fè ojodi. Alor je suis prèt, on y va! Dakò, pa de pwoblèm.
Wi, jan nou ap wè l la, premye bagay nou ta sipoze gade anvan nou mete yon sol an kilti, fò nou ta omwen konnen ki tip de sol nou pral mete an kilti la. Se poutèt sa, lè w premye rive sou yon teren, premye bagay ou te ka fè se yon pwofil, yon bagay yo rele pwofil pedolojik. Pwofil pedolojik la se yon twou ou fouye nan sòl la, epi twou ou fouye nan sòl la, li gen yon pwofondè ki ka ozanviwon de 50 santimèt konsa. Twou sa pèmèt ou wè pwofil sòl la. An kèlke sòt, li pèmèt ou wè kòman sòl la te ye dan le tan, kòman l evolye e ki jan teksti sòl la li ye an swa. Paske avèk a lèy nu, lè w gade nan twou sa, ou ka wè omwen ak ki tip de sòl ou annafè. Menm si apre w gen tès ki pi pouse ou ka fè. Men antretan, èske dechè sa yo, èske yo pa gen enpak sou kilti w lan? Paske m wè gen twal, gen plastik. Wi.
La nou pral pale de yon lòt bagay ki enpòtan ankò nan sa ki wè avèk sòl. Sòl se yon resous li ye, donk fò n pwoteje l. Menm jan yon resous li ka degrade, li ka polye, li ka pèdi nan kalite l, li ka diminye tou, enben sòl la tou, Gen fenomèn ki ka pwodwi nan sòl la ki fè sòl la pèdi nan kalite l, ki degrade l, ki fè resous sa l vin pa de kalite. Pa egzanp, lè w pran teren sa ke n ap gade la, depi w ap gade teren sa, si w ap eseye imajine jenèz teren sa, ou gentan wè se tè ki soti ozanviwon ki vin depoze la, ki bay teren sa. Wi, paske gen yon dlo ki pase anwo an. Wi, se yon dlo ki pase anwo an. Dlo a se li menm ki fè. Se petèt li menm ki vin avèk fatra yo. Ravin la. E de emre, dechè yo. Non, se pa fòseman a dlo ki vin, ki pase, ki pase nan ravin la ki vin avèk dechè yo. Ok. Men lè w ap gade byen, w ap wè ke se dlo ki soti nan ozanviwon an ki ofil di tan. fè sediman poze la, men malerezman sediman kap vin depoze la, malm si se moun yo tou ki vini avèk dechè, ofil di tan ki mete sou teren an ki vin fè dechè yo vin akimile, men sediman yo lè yap desann yo tou desann a dechè yo jan wap gade la epi yo vin depoze la. Ok, ok. Kounya ki premyè etap la vreman? Kounya premyè etap la se ta wè pwofil la, men erezman pou nou, Nou gen... Nou deja an pwofondè.
Nou deja an pwofondè, donk nou ka gade pwofil la la. Ok. Se sa ki fè m ka pale w de pwosesis ki fè nou ka vin gen sòl la jan nou wè l la. Ok. Men kounye a, sòl sa n ap gade a, nou gen tan wè se yon sòl ki polye. Ok.
Sètadi ke li, rekòt la li pa ap de kalite oubyen li pa ap ka pwodui ditou? Donk, e, èske m pa ap ka di tipikman ke sòl sa li pa ka pwodui ditou? Men sepandan, m pap rekòmande piske nou gentan konnen ke tout dechè sa yo ki nan sòl la modifye teksti avèk estrikti sòl la. Donk piske l modifye teksti avèk estrikti sòl la, si pa egzanp nou pran yon machin labou, yon machin ki pral laboure tè la oubyen nenpòt moun ki pral travay sòl la an pwofondè, li ka, piske la n gentan gen omwen yon sanblan de stabilite, li ka chanje teksti la, estrikti la, vwa. mete yon dezekilib nan stabilite sòl la, ki vin fè, pa egzanp, ou ka gen yon lapli ki vin tonbe, epi ofinal ou pa jwenn teren sa w gen la, ou pa gen l ankò paske li enstab. Donk, premye aksyon responsab yon moun sipoze fè lè ou vle pwoteje yon resous, lè w bezwen pwoteje yon sòl, se evite mete rezidi, fatra, tout sa ki ka destabilize tè lan. Wi, li destabilize tè la, piske. Eleman sa yo, yo pa degrade fasilman. Kontrèman lè w pran yon po mango oubyen yon lòt dechè ki òganik ou lage l nan sòl la li pral degrade ki pral menm antre nan pwosesis konstitisyon sòl la piske l pral pote matyè òganik pou sòl la men eleman sa yo, yo ret nan sòl la pandan plizyè syèk yo pa degrade ki fè ke li modifye estrikti sòl la sa ki pa enpòtan ki rann li mwens efikas petèt pafwa ok ann ale paske lè w pral gade tou lè w gen yon kilti ou pral mete. sou sòl sa. Devlopman rasin kilti sa l pral gen pwoblèm paske l pral rankontre dè eleman nan sòl la ki anpeche rasin yo devlope. E sitou ou konn eleman sa yo ka gen menm dè eleman chimik sou pa konnen ki anpeche ki kont devlopman rasin nan paske ou gen tan konnen ke rasin nan tou l gen son y ap soti nan èt vivan. Bon yon fenomèn yo rele twopis. Konsa tou pisan se kòmsi se yon fòs ke nan devlopman rasin nan ki pèmèt li atire pa yon lòt eleman nan milye a.
Pa egzanp, lè w gen solèy la, ou gen fèy yo ki gen yon twopis favorab avèk solèy la. Lè w gen tè a la tou avèk gravite a, ou gen rasin yo ki gen yon twopis favorab avèk gravite a. Donk l ap pozitif, donk l ap desann. W ap gen rasin yo k ap desann.
Se an rezon de gravite a. Donk, sa m t ap rekòmande nan, si w gen yon teren ki gen yon sòl ki gen yon nivo, m ka di polisyon konsa, piske l gen dè kilti ki gentan kòmanse devlope sou li, le mye se olye pou w al destabilize l, swa ou plante dè menm jan kilti sa yo, swa ou favorize toujou gen kilti sa yo sou li, ki pèmèt ke sòl la rete stab, plizoumwen stab, stabilite sa a toujou genyen l, epi ou pa mete l an kilti, O fil di tan, o fil di tan ou ka vin gen yon kouch de sòl ki ka plis ou mwen esplwatab. M konprann. Kounye a an n ale nan etid sòl la vrèman pou nou pase nan stad ilistrasyon an. Ok. Premyè etap la, jan nou te di talè a, se etid teksti sòl la. Wi. Pa egzanp. Kounye a, kisa n ap bezwen pou sa?
Pou n etidye teksti sòl la, w ap bezwen yon echantiyon sòl. Paske gen plizyè etap. Ok. Gen plizyè metòd ou ka itilize pou etidye tèks yo la. Ok. Men, m ap itilize yon metòd ki ase senp e ki ase, m ka di, ilistratif. Metòd sa a, se pran yon echantiyon sòl, w ap bezwen yon boutèy. Boutèy la kounye a, l ap gen dlo ladan l. W ap mete sòl la nan dlo a epi w ap sekwe li. Epi w ap kite l poze pandan 24 è.
Pandan 24 è. Ki rezilta nou ka espere lè nou fin fè sa? Lè ou fè esperyans sa, rezilta ou pral genyen, li pral ba w pousantaj eleman, diferan tip d'eleman ki nan sòl la. Paske nan sòl la, epa, sòl la li konpoze de plizyè tip eleman. Gen eleman ki pi gwo pase lòt, gen eleman ki pi fen pase lòt. Eleman ki gwosye anpil yo rele yo sab. Paske nou gentan konn wè sab yo. Lè yo gwosi anpil nou rele l sab. Wi. Donk se ki tip de tè l ap ye? E lè l gwosi anpil li rele sab. Lè sa ou pral pale de tè sable lè eleman sa yo yo pi yo pi plis nan sòl la. Ok. Ok. Gen eleman ki plizoumwen fen yo rele yo limon. Se eleman ki pi piti ke sab yo men ki pi gwo ke eleman ki pi fen nan sòl la yo rele ajil la. Ok. Ok. Lè se eleman sa yo ki pi plis nan sòl la ou pral gen yon sòl ki limone. Ok.
Epi dènye eleman ki ka gen nan sòl la ki se eleman ki pi fen an, yo rele l ajil. Lè se eleman sa yo genyen ki an priyorite nan sòl la, ou pral pale de sòl ajil. Enben, nou pral gade ki tip de sòl nou gen la? Nou pral gade ki tip de sòl, menm si n konnen sòl sa li gen yon pakèt lòt eleman ki ladan l, ki an etranje.
Sa ka fose rezilta? Nou pa di l ap fose rezilta non, men omwen n ap konnen nan esantiyon n ap gen an. Anben, an ale, an ale. Kòman nap fè sa? Nou genyen on dlo, on resipyan ki plen dlo, resipyan an ou di fòk li te transparan, pa vre? Wi, fòk li transparan.
Mph, nap mete dlo ladann, nou prèske plen la dlo? Wi. Nap kite l konsa, nou pap vide nan dlo an? Nap kite l konsa. Epi nap vide, nap mete tè la ladann. Ladann. Men,
pou rezilta a pi sur, ou konnen sa se eleman ki fenk depoze yo ye. Ok. Li tap bon si n ta pran l nan. nan anba. Nou gen yon pioch wi, nou gen pikwa nap pran. Si nap fè etid la nan sa pou nou itilize pioch la. Jan nou te di l deja, olye nou te pran eleman sipèfisyèl pou nou fè analiz tekti la. Vo mye ke nou fè yon tou 50 santimèt, donk yon tou ki pèmèt nou, si nou pat gen pwofil la vizib ki ta pèmèt nou wè pwofil la, mye, mye vo se anndan tou sa nou pran eleman pou nou fè analiz tekstyèl la. Paske se la, se ozanviwon de pwofondè sa yo nou pral jwenn rasin plant lan ki pral nan sòl la. Se la l pral gen entèraksyon rasin plant, donk se. A premyè vu, ou pa ka di nou ki tip de sòl sa ye? Donk, depi... Sa nou ka fè eksperyans la? Eksperyans nou ka fè, nou ka gade nan teksti la, nou gentan wè son sòl ki ase pierreux. Ok.
Donk, mwen m tap parye pou m di ke sòl sa son sòl ki sable. On sòl ki sable.
Vu ke jan l konpòte l avèk.

epi l ap gen yon kantite ajil ki se dènye kouch k ap depoze a, eleman ki pi fen nan sòl la, epi ki an dènye lye k ap pèmèt nou wè kantite ajil ki nan sòl la. N ap gen eleman òganik nan sòl yo, pa egzanp imik tou sa, yo pral rete an sispansyon nan dlo a, epi eleman òganik ki poko dekonpoze yo, jan nou ka wè l la, y ap flote sou dlo a paske yo pi lejè ke dlo. Ok. Donk n ap tann 24 èdtan pou nou jwenn rezilta yo. Wi nap tann 24 èd tan pou nou jwenn rezilta yo. Ok ok enfin.
Aprè nou fin eseye aprè nou fin fè eksperyans sa a ki sa nap pase? Donk lè lè nou fin fè esperyans sa sa pèmèt nou jwenn teksti sòl nou an ok donk piske nou gentan konnen se pa sèlman de teksti la poun baze sou li poun mete yon sòl an kilti men son eleman enpòtan ki pèmèt nou wè kòman nou kapab e fè e nou ka di. Mete sòl nou an an valè. Sa sa pou konnen ki kilti nou pral mete sou li. Eske apati de, apati de tip de teksti tè la nou ka deja detèmine men ki sa nou ka fè sou li? Wi, apati de teksti e sòl nou an, nou ka kòmanse panse ki kilti ki ka plis adapte a nou. Ok, pou nou ka plis sèten, fò nou pase a lòt etap yo. Pou nou ka pi sèten, nou ka fè lòt tès apwofondi. Lè sa nou pral bezwen laboratwa pa egzanp. Men tou. Deja sa pou n konnen, tèks yo la gentan ba nou yon ide, yon ide ki pèmèt nou wè ki kilti omwen ki ka adapte avèk sòl nou an san nou pa fè de tès apwofondi ke nou pral pale de li yo. Pa egzanp, ou gentan konnen ke nan yon sòl, depandaman de tèks yo la, si l sable, ajile oubyen li limoneux, nou konnen ki kilti ki ka plis adapte ladan. Yon sòl ki sable, nou gentan konnen li pa pral kenbe dlo. Nou pral gen plis kilti ki ka sipòte sechrès ki pral. Tankou ki sa? Tankou arachid pa egzanp. Ok. Tankou manba, tankou koton pa egzanp. Ok. Donk sa e sòl ki sableu yo. Sòl ki sableu ki pa, ki pa bwè anpil dlo. Sòl sableu yo yo pa bwè pa bwè anpil dlo non. Yo pa kenbe dlo. Yo pa kenbe dlo. Lè dlo a rive ladann, dlo a. Ale, glise.
Ok. Tè la seche yon moman. Wi. Porozite sòl sa yo li enpòtan. men se dlo a ki ale donk li pa rete nan sòl la. Kounya dezyèm etap la la nou pral detèmine pH la daprè sa ke w te di nou. Wi, li enpòtan pou nou konn pH sòl la paske se li menm ki ka pèmèt nou wè si sòl nou an li asid, li alkalen oubyen nit. Paske gen kilti ou pral mete nan yon sòl li ka pa sipòte yon pH ki. ki asid oubyen yon pH ki alkalen. Paske gen kilti k ap plis adapte avèk yon pH ki alkalen, gen lòt kilti li menm se pH ki nöt la l ap plis adapte avèk. E rezilta sa aprè konbyen tan n ap genyen l? Rezilta sa nou ka genyen l de manyè plizoumwen enstantane paske nou pral fè yon ti eksperyans byen senp. Pou nou ka konnen si nou an prezans yon sòl ki alkalen, nou ka mete l an prezans de vinèg. Si pa egzanp li gen kalkè, anpil kalkè ladan l donk se yon sòl alkalen l ye. e nou pral wèl li reyaji avèk vinèg la. Ok.
Donk li ap fèt enstantaneman. Wi, l ap fèt enstantaneman. N ap konnen si gen reyaksyon, donk nou gentan konnen nou an prezans yon sòl ki alkalen. Enben nou prale.
Wi, nou pral eseye fè resmans lan la. Enben ok.
Avèk menm tè sa. Menm tè a.
Nou wè gen reyaksyon. Nan premye matris sa, wi, gen efèvizans. Non ki nan prezans yon sòl ki alkalen.
Ok, kounye a nou gen tan konnen ke son tè ki, ki ou di ki alkalen, pa vre? Kounye a ki tip de plantasyon nou ka fè sou yon tè ki alkalen e ki tip de plantasyon nou pa ka fè sou li? Donk, ou ta sipoze ka fè majorite plant yo, tankou legiminez yo, men sèlman. Gen de prekosyon pou ou pran. Paske yon sòl ki alkalen, se yon sòl ki pral gen tandans pou l kenbe sèl. Ok. Donk, piske l pral gen tandans pou l kenbe sèl ladan l, donk se yon sòl ki ap merite pou gen yon bòn irigasyon, yon bon drenaj. Men li ka fè tout, sa pa p anpeche ke l fè nenpòt kilti yo? Sa pa p anpeche ke l fè lòt kilti yo. Men, piske ou gen tan konnen ke teksti, lè ou gen tan konn teksti w la deja, ki kilti li ka resevwa. Men kounye a, suivan al e sòl la ki alkalen an kounye a, pou evite ke li gen yon nivo de sèl egzajere ladann ki pral anpeche kilti yo byen devlope ladann, donk fò w byen drene sòl sa. Ok. Fò w byen drene l e fò sòl sa li irige pou evite gen akimilasyon sèl ladan. Ok, pafè.
M konprann. Donk le fèt ke l fè mous la, se sa ki pèmèt ou detèmine ke se yon sòl ki alkalen ke l ye? Evidaman, li fè efèvesans avèk vinèg. Ok, ok, ok. Nou konprann. Kounye a ki twazyèm etap? Nou gen tan konnen pH sòl nou an. Nou gen yon ide de pH sòl nou an. Nou gen yon ide de teksti la. Menm si nou, orizyon sòl nou an, nou gen tan wè se yon sòl ki fòme de ranblè paske orizyon an li pa, li pa diferansye. Nou konnen e, donk li ta sipoze sèlman rete pou n konnen evalyas, pou n evalye pant sòl nou an. Paske li enpòtan. lè wap pral travay yon sòl pou konnen ki tip de pant ou genyen paske depandaman de tip de pant lan ou pral fè yon strateji de konsèvasyon de sòl la paske ou gentan konnen sòl la son resous li ye pa egzanp ou konnen depandaman si ou nan yon sòl ki gen yon pant ki ase elve yon pant ki odela de 20 pousan 20 a 30 pousan ou konnen yon sòl konsa pa egzanp fòw kòmanse panse avèk de estrikti de pwoteksyon sòl. tankou ramp, tankou e jan de strikti sa yo. Men, lè w gen yon sòl pa egzanp ki siperyè avèk 30 pousan pa egzanp, fò w gen tan konnen fò w gen yon kouvèti e pèmanan sou sòl sa yo pou evite ke sòl sa yo yo sibi e fenomèn ewozyon an. Ok. Ki pral akselere degradasyon sòl la. Sòl la. Donk li enpòte, poutèt sa li enpòtan pou konn sòl la paske sòl la piske son resous, fò w konsève resous la, fò w gen yon. Strateji de jesyon dirab de resous la, donk li enpòtan ke se la pòt lan vin jwe nan pwoteksyon resous lan. Nan pwoteksyon resous sòl la. Pafè. Eske nou ka evalye pant sa la? Non, jan nap gade la, teren sa nou gen la son teren ki pla, donk si map gade a lèy nu, m ka di son pant ki enferyè avèk 10 pousan. Ki enferyè avèk 10 pousan. Men, tout fwa, nou te ka eseye evalye l. pou n eseye evalye l. Pa egzanp, nou te ka itilize yon fil, pa egzanp, nou konn longè fil la, nou itilize yon nivo, nou konnen fil la li a nivo, e apati de wotè e fil la nou gen pa rapò avèk sòl la, nou ka evalye pant lan. Men sa se yon pwosesis nou pral eseye fè nan yon teren an pant pou. Tout moun ka wè. Yon teren tankou sa?
Yon teren tankou sa ou pa egzanp. Sètadi ke nap monte jiske la? Nou pral monte jiske la.
A donk vou vwayè poukwa chè entènot il est enpòtan pou vou de vou abone a la chèn e de layke sèt video pou nou ankouraje paske on va monte jiske la o pou vou montre kòman pwosede pou evalye pou detèmine la pant dun sòl.
Evidamman.